Si fè pat koupe fè, machokèt pa tap viv. Si salòp pa al nan mache, malpwòpte pa vann. Ebyen, se sou pawòl sa yo mwen di ayibobo, mwen salye tout moun, tout fanatik kap gade nou la. Jan ke nap gade a, ebyen nan non Ginen yo, nan non Bondye nan syèl la, nan non tout espri yo, Ok Nan non pèp ayisyen kap swiv nou la aktyèlman la an dirèk la sou chanèl An non lapriyè oubyen chanèl Atistò Bon Maji nap wè m genyen yon kiyè yon kouto e m gen yon bòl sa vle di m pral manje manje m pral manje a la nou ta renmen manje l avè m e wi m pral pataje manje sa avè nou ki manje ke m pral manje la mwen menm se pa diri se pa mayi se pa pwa kongo ok se pa legim se pa vyann ebyen. Ebyen, se lakonesans ke m pral separe avè nou. Se manje lakonesans m pral ba nou pou n manje pou n met nan tèt nou. M ap, m ap pale dirèkteman avèk jenn gason k ap gade m nan kounya a la. M ap pale avèk ou menm ki gen trant an, karant an, epi ou pa gen bwa pou bay madanm ou sèvis. Se avèk ou menm m ap pale. Ou menm tou ki s on fanm k ap suiv mwen la, ebyen ou gen mari w, mari w pa ka ba w sèvis. Mari w ap fè bèk ate, mari w pa gen materyèl, ou oblije gen yon mari, w ap twonpe mari sa avèk ti blòdè, ti blòdè ki gen gwo materyèl, ti blòdè ki gen gwo zozo, jan ke kreyòl la di l la. Si w se yon timoun epi m konseye w, retire kò w anba videyo sa, paske videyo sa, li pa fèt pou ou. Si w pa nan gason tou, retire kò w paske sa m pral di yo la, ou p ap konprann yo. Jodi a mwen vin pote yon resèt pou tout gason ki pa gen gwo bwa, ki pa gen gwo peni, Ki ap bay fanm manje lajan yo. Gason kap plede al nan disko maten midi swa, poutan se kòve yap fè. Jan nap gade a la m gen kiyè, m gen sitwon e m gon lòt eleman trè enpòtan m pral moutre nou la. M pral moutre nou avèk sitwon sa ke nap gade la, avèk pomad sa ki se pomad vazlin, kòman nou pral fè pou nou kapab alonje peni nou, alonje bra nou pou nou gen yon gwo materyèl pou nou kapab bay madanm nou sèvis. Paske li lè li tan pou nou sispann. Bay fanm manje lajan nou, lajan fèt nan di, ou pa ka fin soti nan mason epi ou al nan kafe avèk ti kòb la, poutan ou pa regle anyen serye, menm ou menm ou pa satisfè, paske fi a gon yon gwo tou epi ou menm ou gon ti kal bagay. Ou nik fouye epi li antre floup li soti flap. Li pa sipoze konsa. Lè wap antre la fwa fòse pou wap fòse antre l epi pou l pa ka antre jiskaske ou menm ou santi wap antre materyèl ou yon kote. M te deja pale nou m te di nou videyo sa li pa fèt pou timoun, timoun pa rete anba chanèl mwen an. Ebyen ou menm ki ta renmen konnen kòman pou genyen gwo peni, kòman pou gen gwo materyèl, gwo jilbriyis, ou eseye tout lòt kalite resèt ki genyen youn pa mache, ou eseye. Pase grès kakawo, ou pase bave bèf, bave kabrit, lèt bannann, ou pase tout sa yo nan bwa w, nan peni w, ebyen malerezman anyen pa janm mache, li di w li pap moute, Ti Mari pap moute, Ti Mari pap desann, se la l ap rete. Ebyen jodi a mwen menm, m pral fè yon kwa sou sa, mwen siyen dèyè l. Resèt sa m pral ba w la depi w fè l jan ke m di w lan, ebyen gade. Bagay la ap telman long pou ou depi ou fel trop depi ou pasel trop ebyen se nan pyew lap trennen ok reset sa rele mande padon kijan ou pral fel sa nap gade la se vazlin ok sa son pomad ki rele vazlin son pomad yo itilize pou yon paket bagay mwen menm mwen konnen yo itilize pomad vazlin pou yo penyen siw konnen yo itilizel pou yon lot bagay yon lot konesans yon lot sekre kem pa konnen Ke yon lòt moun pa konnen ou menm ou konnenl oubyen ou konn fè yon lòt bagay avèl ebyen ale nan kòmantè a dim kisa ou fè avèk vazlin kisa ou konnen yo konn fè avèk vazlin mwen menm mwen konnen yo penyen avèk vazlin ebyen jodia tou m pral moutre w kòman ou pral alonje peni w alonje bwa w pou l vin pi long avèk pomad sa ki rele vazlin wap bezwen vazlin epi wap bezwen yon bon grenn sitwon byen byen vèt. Sitwon mi pa ladann, sitwon koulè jaune pa ladann. Se sitwon vèt sa nap gade la, jan ke nou wèm prezante nou l nan videyo a, se sitwon sa menm ke nou pral itilize. Kòman ou pral itilize l? Ok, mwen menm sa m pral ba ou la, ou pa pa fè gen plèn lin, fò w tann lalin nan gwo, fò w tann sesi sela, non, m pa nan tout bagay sa avè w. Swiv mwen trè byen. W ap bezwen yon kouto, ou genyen yon bòl, fòk tout afè w pwòp, paske sa se nan pati, se nan kò w ke w pral pase l ebyen, fòk tout sa w ap fè yo, fòk yo vrèman pwòp, paske w kapab pran enfeksyon si w ap itilize yon bagay ki sal. Ebyen imedyatman bòl ou pwòp, kiyò w pwòp, kouto w pwòp, kisa w ap fè, ou lave sitwon an, lè w fin lave sitwon an kisa w fè, ebyen ou koupe sitwon sa, Ok wap koupe sitron an men anvan ou koupe sitron an kisa wap fè wap pran vazlin ok mwen menm m pa pè m achte vazlin nan m achte sitron an m depanse kòb la pou m moutre nou li pou m byen moutre nou kòman pou nou fèl ann ale premyeman ou vide ou mete vazlin nan nan ok ou mete vazlin nan nan bòl la ok li tèlman kole di li pa vle tonbe ok la li tonbe. Ou kapab mete yon kiyè. Ou kapab tou fè yon kantite oubyen chak jou. Ok, m pral voye w fè resèt sa pandan 7 jou. Epi mwen menm vin di m si bwa w pa rive nan pye w, si bwa w pa long. Depi w wè l pa long ebyen ale nan peyi w oubyen sispann m pa konnen. Fè sa w konnen an. Paske la a, sa se dènye zèl kat la. Sa se dènye kou k ap touye kou a. Bro pa ka pa long nan pati sa. Donk jan kem di nou an, nou kapab pran yon bon kantite, oubyen nou kapab chak jou pandan 7 jou kem ba nou an, pandan 7 jou sa, ebyen chak jou kisa w ka fè, ou kapab pran yon grenn sitwon chak jou ou bat, ou bat li, epi kounya la pou fè sa ke m pral di w pou fè a. Konsa tou kapab fè yon kantite pou itilize pandan tout 7 jou a. Kòman w pral fè sa? Jan kem diw lan premye man ou mete vaseline sa vle di ou mete pomad la nan bol la lèw fin mete pomad la nan bol la kounya wap koupe sitwon koutom nan pa file pa enkyete nou menm si nou wè kouto a lèd se moutre map moutre nou resèt la. Abòne ak chanèl mwen an mezanmi abòne ou pap regrèt wap jwenn koze wap jwenn choz wap jwenn bagay sou chanèl sa paske chanèl sa nou menm nou ba ou sa ou te bezwen an menm nou ba ou sa ou pat konnen sa anpil moun pa vle ba ou sou chanèl pa yo byen nou menm nou ba ou l sou pa nou an abòne ak chanèl nou an ki se chanèl an nou lapriyè abòne epi al pataje video sa bay yon blòdè parèy ou ou konnen ki konn bay gason ki konn bay fanm manje lajan l ok ou menm tou ki son fanm ou konn ou konn on blòdè lè ou gen mari w la mari w paka ba w bon sèvis e w pata vle kite nèg sa w pata vle twonpe l avèk yon ti blòdè ki gen gwo materyèl ebyen pataje videyo sa oubyen fè resèt sa pou li ok kounye a kisa w ap fè w ap pwije sitwon an pou kapab pran dlo sitwon an pou kapab mete l nan vazlin nan nan pomad la ok. Ok kounya kisa wap fè wap pwije sitron an yon fason pou dlo a kapab tonbe nan ok nan pwomad la ok nou wè sitron an gen dlo ladann la ok pa fè rasis mete tout sitron an nèt. Nou wè? Mwen fè l nòmal. Pa gen kache men la, pa gen manti nan sa. Pa gen yon bagay ke m pral fè la pou nou pa wè sa m fè a. Afè gen moun ki konn ap di nou bay yon resèt nou pa bay tout la, ebyen la m ba w tout a fò nan de pla moun. Kounye a la w fin fè sa kisa w pral fè, gade. Wap byen bat vaseline nan avèk sitron an kòmsi poul vin pat poul vin fon sèl ok ann ale map bat li la mwen menm map bat li la mwen menm si nou renmenl ekri renmen nan kòmantè a ou menm tou ki ta renmen gen gwo materyèl ekri gwo materyèl fèm wè nou ekri sa nan kòmantè a mesye humm. Eske pa gen fanm la ki gen mari yo epi mari sa li menm paka ba yo bon sèvis eske m pa gen moun sa yo sou chanèl mwen an humm eske m pa gen moun sa yo kap gade m la pataje videyo a si genyen l al fè sa map montre w lan abòne ak chanèl mwen an. Paske ou kapab al kay doktè w al depanse gwo lajan poutan anyen pa janm mache. Ok! Kounya la, an nou di ke ou fin byen pran swen w, ou fin bat e e sitwon an nan vazelin nan, kounye a kisa w pral fè? Ou pral pase l. Kòman ou pral pase l? Kilè w ap pase l? Chak kijan pou w pase l? Ou kapab pase l chak swa avan w al dòmi. Kijan w ap pase l? Nòmalman, men ni, men, men, men, men remèd mwen an prepare, epi ann di sa a se peni ou. Kounye a ki sa w ap fè? W ap pran sa w ap pran, ann di sa se bwa, an kreyòl, se bwa, ann di sa se zozo a oubyen sa se peni an, m pa konnen, sa se grenn ou, sa se koulout ou, ki jan w rele pa w la? Ekri jan w rele pa w la nan kòmantè a, pa met betiz non silvouplè, pou yo pa, pou, pou, pou YouTube pa bloke videyo m nan, pou Facebook pa bloke chanèl mwen an. Ann ale. Kounye a la, lè w fin fè sa konsa, ann di sa a se tèt lan, sa a se kò a, sa a se rasin lan. W ap pran l konsa. Ebyen, menm jan lè n ap bat laponyèt, men ni, w ap fè sa konsa. Èske nou wè? Èske nou konprann sa ke mwen menm m ap montre nou la a? Wap ralel ralel ok. Wap ralel pandan yon bon 10 minit 15 minit humm mwen menm sant wèm fin pasel lan la msanti menm yon ti jan lach humm ok gen moun kap di piga ponyèt ou vin pi long non ti gason piga piga menw vin long non non men avèk peni an se pa menm bagay ki fè yo ann ale nou wè. Menm jan lè nou menm ti mesye nap bat labouwèt nou fè sa konsa, nou pap fè sa nou, nap fè konsa. Sa vle di ou pranl kòm si nan boul grenn nan, nan rasin nan epi ou moutel. Ok? Ou moutel, wap fè sa pandan yon bon 15 minit, yon bon 10 minit. Fè sa pandan 7 jou. Epi wap wè lap pandje lap vin mòl lap pandje devan w lap yoww ap gen bagay m pap baw manti wap gen bagay nan men w wap gen materyèl pou bay medam yo epi lè w fin fè sa tou pa mete vye boksè sal sou ou pou pa vin pran enfeksyon mete bon ti boksè pwòp sou ou benyen anvan w fè sa la benyen lave grenn ou ok benyen lave materyèl ou epi anvan w al dòmi fè sa. Fè sa pandan 15 minit jan ke nou wè m pran tan m ap fè an la men ni byen woule l ok si se gwo bezwen vin pi gwo w ap woule l de bò konsa w ap woule l ok w ap woule l w ap woule l men si se long ou bezwen l long w ap fè konsa w ap alonje l alonje l fason ke ou menm ou bezwen pou l long lan men m di w si se gwo bezwen l gwo w ap woule l de bò si se long w ap alonje ann ale. Ou alonje, ou alonje, ou alonje, ou alonje, ou alonje jiskaske ou kite 15 minit pase epi kounye la w fini, mete afè w andedan boksè w epi al kouche dòmi. Vit, m ap tann ou pandan 7 jou sa. Vin temwanye èske bwa w pa long, èske materyèl ou pa long. Ok. Sispann bay fanm manje lajan nou. Mwen menm m pa vle sa fèt sou chanèl mwen an. Sispann bay fanm manje lajan nou. Jodi a mwen menm mwen fini avèk dosye gason pa gen materyèl, bwa nèg la pa long, fanm nan ap joure l, fanm nan ap ba l move jan, fanm nan ap di l l ap manje lajan l, l ap manje anndan kay la pou granmesi, se pa anyen nèg sa ap regle anndan la tèlman nèg la pa vle bay bon sèvis. Ebyen jodi a mesye mete granmoun sou nou vin ban m rezilta. Ebyen ou te sou chanèl an nou la priyè chanèl atis tou bon maji ou gon sèl bagay pou fè la se abòne pataje video sa bay yon lòt moun epi mandem ki lòt pwochen video ou ta renmenm pote pou mwen menm map potel pou ou mwen te kontan avèk nou gade pou wè liv sa m pral prezante w kounya nan video a wap gen bezwen l ann gade liv sa li rele le gran mazanza. Depi w se yon Ayisyen, depi w se yon moun ki ap chache konesans, yon moun ki ap chache lajan, ki ap chache chans, sante, lanmou, ou gen yon fanm ki kite w, ebyen tip de liv sa se yon liv ki t ap enpòtan pou w kapab posede li. M ap fè nou wè ki sa ki ladan l, lajan, chans, lasante, lanmou, pwoteksyon, resèt ak anpil mo de pouvwa moun ki konn itilize mo de pouvwa. Mo de pouvwa se lè ou jis di yon pawòl epi yon bagay li fèt. Ou wè yon fanm ou vle kouche fi sa, ou jis di yon pawòl, epi fi sa li renmen w li anvi w. Ou anvi ou bezwen disparèt ou nan yon pwoblèm, ou di de twa mo epi ou disparèt. E pou fè ben giyon tou ok Men ni Lajan, chans, lasante, lanmou, pwoteksyon, ben giyon, ben chans ak tout lòt pwoblèm ou ka genyen nan lavi isi ba. Liv sa li kapab rekòmande pou nenpòt moun genyen l, rezon an. Ou ka ou ka bezwen liv sa se pa sèlman pou fè resèt ki ladann yo pou fè sa k ladann yo ok si m ap pale de moun ki gen rapò avèk relijyon men ou kapab mete konesans lan plis nan tèt ou gen anpil sekrè gen anpil bagay ki egziste sou ti bout tè sa ke n ap gade la sou latè sa ke n ap viv la anndan liv sa gen anpil sekrè gen anpil bagay ladan yo mwen pa menm bezwen site yo ke l ap bon pou nou li pou nou aprann de yo pou nou konnen yo pou nou konnen kòman yo fè fèt Ebyen, ou menm ki ta enterese posede liv sa, swa pou mete konesans nan tèt ou anplis, oubyen si w ta gen difikilte sa yo nou wè ki ekri la, ebyen w ap kontakte m kounye a sou Whatsapp nan nimewo telefòn sa ki se, plis 509 36 82 13 67. M ap repete nimewo a yon lòt fwa pou nou ankò, plis 509 36 82 13 67. Liv sa, li rele Le Grand Mazanza, Tome 1, Li gen tòm 2 ladan l tou. Li gen tòm 1 e tòm 2. Sa vle di li gen 2 gwo pati ladan l k ap enpòtan pou nou. N ap wè imaj ki sou li a li reprezante latè, lè, lefe, lwo. Sa se lè 4 eleman ki fòme lavi, ki fòme lanati. Si nou vle, si nou bezwen l la, kontakte m sou nimewo telefòn mwen bay la kounye a menm pou w kapab posede liv pa w la. Si w aletranje, m ap kapab fè w jwenn li. Si w Ayiti, m ap kapab fè w jwenn li. Nenpòt kote w ye a, nan nenpòt peyi w ye, m ap kapab fè w jwenn liv sa a, swa sou telefòn ou, oubyen nòmal an dokiman ke jan ke n ap gade l la a, pou li rive nan men nou. Ok? Li byen prezante, li nòmal, n ap byen kapab konprann li. Li, se an kreyòl ke tout resèt yo ye ladan l. N ap jwenn kèlke bagay ki an franse, men majorite a se kreyòl li ye. Depi w son Ayisyen ou pale kreyòl ou konprann kreyòl, ebyen ou kapab posede liv sa. Si nou vle tou sa se ti limyè sou vodou, si nou vle gen plis konesans sou vodou, si nou nou kapab pa pratike vodou men gen bagay fòk nou konnen fè konesans avèk yo. Orevwa tout moun, na kontakte m sou nimewo telefòn nan si nou vle posede dokiman sa yo.